Wi cheri jan kem tap pale avan yè lan, wè sam diw lan non konsan de bil lan, bil lan vini fòk li peye e map met kòm deyò m oblije al tcheke travay lan ou konprann sam diw e avan tou fòm diw sa tou e si twòp pala vle di twòp nan lari se akoz de ou ou konprann sam diw e m panse ke ou zonnon konn vin nan kay lan la ou konprann sam diw. Donk si pam nan li menm li paka bon nòmalman li pa la ankò men m panse tou jan w wè Top la Top pa la e m panse ke apati jodi an la kouzon w nan menm la menm devan prent pòt nan la misye pap ka rive donk se sa ke m te bezwen di w kit ou fache kit ou pa fache se sa m te bezwen di w donk bon tou sa se pam nan toulèka m fè l pase m kounye a m panse ke w konnen l antoulèka m pran lari e m pral chèche travay paske fò bil lan peye.

Gen kèk tan tou m pa janm wè kòmsi yon bèl moun tankou w ap pase bò isi a. Bon, sa sa gade m lè yo te bò isi a? M konnen l pa gade w, men l jis ta vle kòmsi kanpe w pou n fè yon ti pale, yon ti dyalòg epi. Menm w ap pase byen fache, byen move menn. M gen pwoblèm pèsonèl pa m, ok? Ya, w gen pwoblèm pèsonèl pa w, men e pa avè m ou nan kot. Sa ka rive m gen nan pase kaj pa m nan sou ou. Ya, m konn sa.
M pa request mwen te ka pase l. Mesye m prese m bay tan pou sa. Ya m konnen w prese an tanmen. Men tan ap ka fè m pa wè w ankò. M toujou pase nan zòn sa yo m panse nenpòt lè w ap wè m. Menm jan w wè m jodi a w ap toujou wè m.
Men ou ka di m kòman ankò. Ay m ale. Waw waw waw.

Monchè men nou sonje te gon moman patnè men se ou menm ki te ede m lè m te pèdi an ou konprann e ou menm ki te pran m mennen m lakay mwen men monchè lè sa men se ou konnen bon de bon m ba w reyalite an men monchè nèg sot ayiti men nèg sot ayiti men nèg rive isi an la men se ka yon kouzen m te desann. Men kouzen m nan ap viv avèk madanm li etou sa, mwen wè sa m di w lan. Men okòmansman menn te gen bèl akèy, madanm nan te kontan wè m tou sa, mwen m te kòmanse santi m ere menn, wè sa m di w lan. Monchè nou vin rive nan yon moman menn, aprè aprè de twa semèn patnè menn, e madanm nan kòmanse ap mal viv avè m, ou konprann, m fè m yon seri de bagay menn, ou konnen nèg p ap travay, nèg fèk vin nan yon tè, nèg pa pale lang, nèg, ou konprann, nèg pa konn okenn kote menn, nèg pa gen anyen nan men yo. Men, ou pa janm di kouzen w lan sa menm? Non, m te vini yon moman m te pataje sa avèk kouzen m nan, tann mwen m ap rive sou ou monchè. Kounya la sa k pase menn, m vin rive nan moman, m ap pouse w zen menn. M rive nan moman menn, bagay yo tèlman di pou mwen ki sa m fè, m di tèt mwen bon, jan bagay lan ye la menn fò m pran lari. Menm lè m pa konn kote m prale menn, men m ap pran lari an, nenpòt sa m jwenn nan m ap fè l. M te mèt jwenn yon bagay yo peye m non pri ki pa vo sa map fè m pa gen pwoblèm map map fè l men. Paske w vin nan obligasyon.
M nan obligasyon, ou wè sa m di w lan la map mal viv nan kay lan la mèt la m pa gen anyen nan men m pa gen travay menm nan. Kisa m fè men m pran lari a men m tonbe men mache chèche travay men m pa janm rankontre anyen men m pa janm jwenn anyen ditou ditou. Sak pi rèd lan. Zòn mwen fè yo menn se zòn kote moun ap viv bagay sa yo pa pa gen travay nan zòn sa yo menm. Msonje mte sou sa paske nan zòn ou te ye a paske kay sèlman ki te la. Ou son bon ou sonje kote mte konn travo. Zòn sa pa gen travay menm menn e mpa konnen. Kounye a koman sa dewoule menm aprè. Kounye a sak pase menn nan chèche travay mvin pèdi. Kounye a la mvin rive nan yon stad mpa konn kisa poum fè èske se poum kontinye chèche travay oubyen èske se poum chèche wout kay mwen kounye a. Gen kèk moman men se ri m oblije ri bagay lan men. Sa k vin rive la kounya la m chans pou mwen. Alò nan yon premye tan m kwaze avèk yon patnè papa. M rele misye pou misye ede m. An an misye pran m pou awousa, misye pran m pou vòlè men. Ou konn sa k tuye m nan? Bagay konsa li ye papa.
Moun pa fè moun isi a non. Bon e bon chans ou te genyen lè w te pale avè m nan de kouto wi. Bondye konnen frè m.
Lèm rele misye papa, misye pa okipem menm, lè misye rive pi wo menm wè misye ap chèche bous li, kòmsi, Nèg la gen ti bouch tou wi bro, Monchè men. nèg la wè kanpe lèw relel konsa fòl gade ti bouch la non. Gon demwazèl, m salyel, m pale avèl nòmal, map mandel enfòmasyon, an an, e kòman, e ti demwazèl la tou li menm li fèk vin nan zòn nan li pa gen okenn ide de sa map di. Ou wè jan mwen ala, Kisa depiw fè? te pran yon sèl grenn soulye. M te mare monchè.

M vin kwaze avèk yon patnè. Bon sa se misye t kwaze avèl, li pa konn kwaze avèl. Pase se pandan m kanpe, misye vin ap pase epi m pa konnen jan misye gadem, fason l wèm m pa konnen misye adresem. Lè misye adresem li pale avèm tout sa men ou konnen. An diw ou kretyen wi?
Monchè men nou kwè papa. Fòw priye toujou wi.
Nou kwè men, nou kwè.
Kounya la menn pale avèk misye tout sa men misye mennenm lakay li. Lè misye mennenm lakay li, misye bon moun, misye mennenm lakay li.
Monchè men m son nèg ki gen chans tou, kòman m ap di w sa papa? Men m toujou kwè patnè men son etap Bondye ap pase avè m. Lè misye. Sa nan lavi a, m toujou tande granmoun yo di sa. Alèz. Lè l fè nwè lè sa. Lè misye mennenm lakay li, misye banm yon chanm bagay m kòmanse, m kòmanse fè yon fon de twa jou. Monchè gon lè misye vin kotem men misye pale avèm mkonprann misye di mwen se avèk yon sè lap viv nan kay lan sè an al ayiti donk nan demen sè an tap vini menn e sè an se yon moun ki vrèman strik donk mpap ka rete nan kay la ankò menn. E si sa te vin jwenn nan kay la sa yon lòt pwoblèm ou tap jwenn nan kay la men kòm se kay e kouzin ou tap al bat ankò yo. Alèz monchè men jan misye pale avèm nan mkonprann wè misye dim konsa pa gen pwoblèm map kenbe rad yo pou ou map kenbe malèt lan pou ou tou sa ou ka toujou vin benyen ou ka toujou vin manje men ti a dòmi an wè li On ti a domi menn. Misye di li pap ka. Esak pi difisil nan lavi a pa ka pa ri. Men de tout fason menm te rive konprann. Kounya la pwoblèm ki vin rive la telefòn mwen te gate misye ranje telefòn nan. Esam ta renmen nan nou poukisa ou pat edem. M pèdi tout kontak monchè. E pasem m son nèg ki entèlijan tou wi. Non sèlman lèn te fin pataje nimewo an patnè m te ekri nimewo la nan ti papye. Ah non se pa sa tap rive ou entèlijan vre wi. Kounya la m vin lèm pran lari ankò mèt la m pa konn kotem prale mèt la kisam fè. M rive nan moman pandan map chèche kòb. nan valiz mwen men pou m pran lari ankò pou m wè ki kote m ka rive pou m jwenn travay m al tonbe sou yon ti papye lè m gade m wè LE LE lele ah bon m di oh men Bondye te ki ki mete l la kounye a m di oh lele lele m vin sonje se ou menm ki lele an patnè kisa m fè m rele w lè m rele w lan ou menm ou di m bonswa w p pale avèk yon moun se yon kout kouto m wè lè w rele m nan papa mwen m di se pa yon bagay m ap negosye mwen menm ak patnè m k ap esplike m yon bagay men moman w rele m.

Kounya menm moman e bagay sa vin nan tèt mwen mdi tou chonje mdi banm relew. Oh jezi papa. Epi ou chanje gen yon kote tou pre a tou se pa sa. Map map bon kanmenm wi. Ey m nan lari a telefòn mwen nan menm konsa. Depi telefòn an te nik sone m te fè pip m pran apèl lan. M wè w pa janm relem men finalman patizan lèm vin resevwa apèl ou m di ay Bondye m bon.
Kijan fè ou menm tout jounen w chita nan televizyon pa al travay?
Bon cheri, fò m bal dèyè pou w konnen m tcheke sou tcheke m pa jwenn anyen. Okontrè, okontrè, se kouzen w lan w konn ki mete m souri jiskaprezan poko janm di m anyen.
Tout jounen w ret nan tele, tele, tele. An pasan, m peye, m peye bil yo tande. Sa k pou te peye? M peye yo, ou konnen.

Men m plis espwa m sou kouzon an paske misye misye m konnen misye pap dlo. Misye pap dlo mesye si m konnen nan travay li a misye vrèman alèz avèk chèf li an misye ap fè tout demach mwen pou l ka lage m anndan. Ou vle sa m di w? E sesi wè kounye an la m pap travay wè jan kòmsi ou ou fonksyone mal avè m ou jan kòmsi jan w ap pale tout bagay men fòk ou fòk ou konprann yon bagay nan lavi nòmalman kite m fin pale cheri nòmalman ou konnen lè de moun ansanm Bon sa m di w la non, sètadi a ke nou tou lè 2 ap viv ansanm, donk pa m se pa w, pa w se pa m. Sètadi a ke m panse ke fò w pa, fò w pa, fò w pa kontinye l konsa, w konprann sa m di w, e m panse ke e lè w kòm si moun ap fonksyone anndan yon ka avèk yon lòt moun, donk gon jan pou l ye. Ou pwouve m la, ou fè m santi ke si m pa ta jwenn travay la m pa konn sa m pral fè. Donk konpòtman sa a, fòk ou chanje l, ou pa dwe, ou pa dwe konsa, w konprann sa m di w, paske w konn lavi an gen revè. Jodi a la m pa p travay alò. Ou menm w ap travay, sa ka rive tou w pa p travay. Konprann sa m di w la non? Sa vle di gen yon jan w dwe ye, gen yon konpòtman ou sipoze afiche anvè mari w. Ou tande sa m di w? M ap pale avè fi ki t byen marye menm. Souri ba ou? Antoulèka, tout pil pawòl w ap vin di men la e vi prive w mwen. Tande sa m di w la? E vi prive w. Se gason w ye, mete pantalon an sou senti w pou degèje w pou travay pou peye bil lakay ou.

M eksplike w tout bagay. M fè entwodiksyon, m fè devlopman, kounye a la konklizyon e nan men w ye papa. M rakonte w tout istwa lavi m la, degaje w pou w fè fen an. M gade papa lavi w konplike anpil papa. Sezi konplike, kounye a la res bagay yo nan men w yo, ou pral jwenn li fasil kounye a. E Bondye fè bon travay ankò papa. Chè, m pap ba w manti kouzen m. M ap viv la pou kò m. M yon ti chè m konnen nèg e gason nèg ye.

Tèt frèt man gen kontwòl mwen. Ah ou konnen baz. M poze trankil ou konnen. Enpòtan enpòtan. Ou te wè medam yo menm? Non monchè bagay medam sa yo monchè m mete yo de kote monchè ou konn sak pase monchè kounya wap pale m de medam sa yo menm kounya yon nèg tankou m m ta fin fon aksyon konsa ou panse m tap kite medam sa yo wè m menm e sa fè m pa fè gwo sòti m toujou vire nan baz mwen la resa m rete menm. Pwal de sòt ou di sa apa m di medam yo tout bagay yo apa menm mikay ou m montre w. Sa vle di kwaza medam yo al pale avèl.

Bonsoir tout moun depi ou wè vizaj sa ou gentan wè kiyès se Top Kende acteur pa ou la acteur move fanmi m pa pou kont mwen nan kay la m gen yon actrice serieuse la ki se Jiji Jiji ap fse non Jiji sa kap fèt ou fò? Mwen fò mwen ou menm? Ou konnen nou la nou poze donk rezon ki fè nou la Jodi an la se pou nou fè tout moun al abòne avèk chanèl kendy production ou tande wi kendy production nou konnen w renmen move fanmi nou konnen w renmen tout ti video ke nou lage yo men son sèl mwayen ou ka sipòte nou sa pap koute w yon goud ale sou chanèl kendy production an epi